Salye prezans laprès, nou salye prezans sekretè deta, ansyen minis espò epi reprezantan ministè espò ki la kounya, direktè Exinò, m salye staff apa, komite enfatigab e m salye e remèsye unesco pou gwo sipò. Teknik ke li ba nou, nou sonje lè nou te rantre soti Meksik, Unesco pa menm nan enstitisyon nou te rankontre pou nou te vin chèche sipò. Nou gade byen, nou konnen byen ki travay Unesco fè, nan ki domèn nou ye, ki limit li. Men, ONACH avèk Ui se ui m tap fè yon aktivite pou onore li te envite seleksyon an pou onore yo reprezantan unesco ki te la lè nou fin pale te ba nou yon konsèy li te di nou fòk nou aprann sezi momentum moman sa a se moman nou si nou rive fè sa a avèk ti kras sipò donk fòk nou itilize sa pou nou jwenn plis sipò. Avèk konsèy sa l te ba nou an, nou te tou pran lomo pou sezi momentòm nan, nou te angaje unesco. Donk, nou te vini la a, nou fè rankont avèk yo. Nou, yo te di nou men ki direksyon yo ka pran. Men yo pa t ap ka pran direksyon sa a poukont yo. Se pou sa, yo fè apèl avèk BSEP, Biwo Sekretè Deta, pou kwafe tout aktivite sa a. Youn nan bagay ki fè nou menm nan komite AFA a, nou kontan, E m toujou di sa, gen de bagay menm si w pa jwenn lajan, men gon sinèji mwen wè ki degaje la ki fè m plezi. Yon ansyen minis, reprezantan ministè spò, m ka di se ministè spò, minis e madam Rival ki pa la, sekretè deta la, yon ansanb dòganizasyon nan sosyete sivil la la, tout moun dèyè yon sèl kòz, yon bon koz. Donk, menm jan spò nèt, tout moun ki la, menm si sekretè deta ministè spò reprezante gouvènman men kan menm se Ayiti dan lansanb ki fè yo fè fizyon sa pou sipòte kòz mesye mesye ankoute yo nou vle di peyi a se vre ke nap chèche mwayen pou n ale nan koup di mond lan men avan mondyal mesye yo te gon vi pandan nap prepare koup di mond lan yo gon vi E vi ki pral vini aprè koup du mond lan lap pi enpòtan. Fin chanpyon du mond, 24 peyi reprezante, koup du mond pral fèt Turki, L'Europe mobilize, prèske tout gran peyi yo reprezante. Aprè mondyal la m vrèman swete vi yo pap menm jan. Yo gon lòt stati kounya. Donk si yo vin atis fòk omwen gen yon baz ki depoze pou kesyon Sipèsta yo pral genyen pou yo jere a. M pap pale nan sans tankou yo pral kite imilite pou yo te gentan konnen yo te rich. Men omwen gen de minimòm ki pou fèt. Gen de bagay nou pa bezwen tande ankò. Nou pa bezwen tande pandan tout tan n t ap prepare konpetisyon, Saviola te pèdi yon pakèt jou klas pa akoz de foutbòl la, se te akoz mwayen. Nou pap bezwen tande tou, paske yo ret nan yon zòn ki tèlman difisil yo pat ka vin nan antrenman ke nou pa di Ayiti bon, men de gen de kote ki plizoumwen sou meteyo, katouch pa oblije frape nan kabann menm jan yo konn frape nan kabann Baltazar. Kapitèn nan pap oblije tou tan ap travèse Matisan si sitiyasyon an pa amelyore pou l kontinye vin jwe foutbòl. Donk lè nou te poze tout pwoblèm sa yo, nou te di fòk leta mobilize fòs viv peyi a. Pi piti fanatik la jiska pi gran fanatik la, nou pa kwè n gen piti ak gran, men lè nou di pi piti n ap pale ekonomikman. Yon moun ki ba nou yon milyou, vandredi, n ap konsidere l menm jan ak moun ki ba nou yon goud. Yon moun ka ba nou yon goud se tout sa l te genyen li ba nou l. Yon moun ka ba nou yon milyon se pi piti l ba nou nan tout sa l gen. Donk, n ap gade tout jès k ap vini yo. nan menm wotè e nou envite peyi a. Prezans nou jodi an se pou n konfime menm inisyativ sa a unesco sipòte teknikman Sekretè Deta pran avèk òganizasyon patenè yo, nou menm k nan Asosyasyon Ayisèn de Foutbòl dè Zanpite nou valide l, e nou fè gwoup ki pran inisyativ la avèk nou an konfyans sa nou ka pwomèt peyi a sa ke nou toujou fè nan AFA, Nou pwomèt peyi a yon bon rapò. Lè nou di rapò, se pa ke nou pral di, A, bank sa te ka ban m plis kòb, li ban m pi piti, bank sa ban m pi gwo kòb, oubyen minis sa te ka ban m plis kòb, li ban m pi piti. Non, se pa sa. Nou pwomèt peyi a, n ap fè bilan jounen aktivite a, kisa nou jwenn, kisa nou te bezwen, kisa nou manke. E si leta li menm li gen yon bagay lap fè, byen si l te gon bagay li te deja fè, byen si gen demach li kòmanse fè deja, pou l ajiste l an fonksyon de sa nou manke. Lè w wè tout peyi a leve kanpe konsa, si peyi a di bon leta yo te bezwen 20, men nou fè efò nou jwenn 9, nou jwenn 10, m pa kwè leta pral ba nou 8, ki kote n pral chèche lòt grenn nan ankò, si tout peyi a te deja kanpe avèk nou. Donk, nou kontan Ekip la ap prepare, difisil koulye, lè nou te vini te gen anpil bagay ki te manke, gen anpil bagay nou jwenn, nou pa jwenn yo an gwo nan men yon sèl moun, men vrèman chak Ayisyen te kole pou jwenn yon bagay. Si sa pa fè nou defo, gen de moun k ap viv nan entènasyonal la, ki rele w, ki ba w yon ti apèl, li di li pa gwo nouvo, yon 30 dola nouvo, yon 50 dola, gen. Petèt yon moun pap konprann, yap di wap pale de 50 dola, ou pap konprann lè nou chanje yon 50 dola yon jou samdi swa pou n fè gaz met nan bus la ke yon sitwayen ayisyen ba nou, oubyen nou achte dlo pou nou antrene. Nou pa achte dlo ankò se paske Hooligan te ba nou yon stòk dlo pou n prepare konpetisyon an. Gen ju nou pa achte ankò se paske Brana te ba nou yon stòk Malta Ash pou pou mesye yo. E map pwofite remèsye Brana. ki sipòte finansyèman 4 nan jwè kad seleksyon an ki ki sipòte yo e si nou pat rive two ta Brana te gen plis bagay li te ka fè tou nou pap janm bliye tou lè jwè yo fèk al nan apatman ke manadjè a te lwe a Digicel te fè yon jès avè nou ki te pèmèt nou fè pwovizyon mete nan kay la an fonksyon de demand jwè yo te fè nou tankou pwoteyin kisa yo vle manje kisa yo vle bwè Nou pap bliye tou menm moun ki te ba nou bus la se li ki te fasilite nou motive mesye yo avèk yon frè chak mwa sitou ekip ki te gwoup ki te Meksik dirèkteman donk chak moun ki te menm si te ban w yon sachè dlo yon bidon dlo nou di w mèsi nou envite w vandredi vin pote sa w genyen nan karibe ant dizè e midi, n ap trè kontan, ant dizè e katrè, padon, n ap trè kontan. Sa k ap fè nou plezi, mwen menm kòm pitit peyi a, Bochan, pòtpawòl nou kòm pitit peyi a, m pa kwè yo ta ka gen kòb pou yo peye nou pou n pase tout tan sa. Mwen, si moun travay mwen yo pa t trè konprann mwen, yo te ka voye m ale deja. Paske chak jou m gon inèdtan m ap mande dezèdtan pou m al rankontre yon moun. Men sa se patisipasyon pa nou Nou bay! Depim soti Mexique a ekip la menm byen avan, m poko janm fè yon bon dòmi. Fò w gon apèl, ou gon reyinyon, ou gon bagay wap prepare, ou gon lòt. Donk ou menm tou, ou gen dwa pa nan staf sa kap fè benevòl la, men yon bon 10 goud, yon 5 goud, 500 goud, 1000 goud, vin pòte pou ekip la, Pou lè rèv sa reyalize pou fyè tou. Pou di mwen te patisipe. Jan SESO di l la, tout sa n poko fè se divizyon k fè n poko fè l. E tout sa n fè deja yo, se linyon ki fè nou fè l. Se pa mwen k vin avèk mo a, m vin jwenn li, m fèt, m jwenn Ayiti di, se linyon ki fòs la. Donk ann vin moutre lemond antye efektivman se linyon ki fòs la.
Yon lòt rezon ki fè ke nou vin devan nou jodi a ankò pou mande pou vin sipòte seleksyon nasyonal la, se paske son bann jèn, se de jèn anpito. De jèn ki plen kouraj, ki kapab sèvi yon modèl pou klere chimen jodi a tout lòt jèn nan peyi a ki tonbe nan yon dezawa tèt chaje e ki pa konn ki kote yo prale. Menm jan nou konn gade 2 gwo star kit se Cristiano Ronaldo, kit se Lionel Messi ak lòt, ebyen jodi a bay seleksyon an ofri posiblite pou n gade 2 gwo star tankou Sadio la ke n gen nan ekip la, tankou Mané ak plizyè lòt ki pèmèt ke jodi a nou kapab wè ke jèn yo, jèn andikape yo, yo menm yo bay leton, yo jodi a bay opòtinite pou montre ke peyi a debout. Pou montre ke Ayiti kanpe. Pou montre ke menm moun nou ki an sitiyasyon dendikap anndan peyi a, nou pa lage bay. Nou vle, nou renmen Ayiti cheri. E n ap kontinye batay menm jan ak zansèt nou yo pou nou fè lonè Ayiti cheri. Donk poutèt se jèn yo ye, li mande ke tout moun anndan peyi a pote konkou pa yo. Lòt rezon ki fè nou jodi a ankò nou vin devan nou, nou vin jwenn popilasyon an, E rezon sa a se paske se yon ekip ki trè favori. Ekip nou an trè favori pou l genyen koup du mond la. Ayiti gen yon opòtinite. Ayiti pral gen chans pou l vini avèk yon koup du mond foutbòl lakay li. Paske ekip sa a li sot genyen Concacaf la. Ekip sa a sot chanpyon nan Concacaf la. Devan Meksik, devan Etazini ak devan Salvadò ak plizyè lòt gwo ekip ki te la, enben Ayiti pou an twofe a. E youn nan ekip ki te yon ti jan ap teni, fè teni tèt devan Ayiti, se Lèzetazini Damerik. Ebyen, tou dènyèman la, seleksyon nasyonal la sot pase l 6 zewo. Donk, seleksyon an prale an Tiki, li pap al flannen. Seleksyon an pral regle gwo kichòy. Seleksyon an pati pou l fè nou kontan. E m pa konnen si nou konn gade, lè Ajantin chanpyon, lè Brezil chanpyon, non sèlman lakay yo, jan yo kontan. E menm nou menm ann Ayiti, jan n abitye kontan, sa depan de ki kote n kanpe. Epi fwa sa a, opòtinite ke seleksyon foutbòl moun anpite yo pral ofri nou, se opòtinite pou n al bo koup di mond, pou n al bo twofe yo, twofe a jodi a k ap vini ann Ayiti. E la a, nou menm nan Sekreteri Deta e tout ekip la, nou pa wè panèl la, nou pa gen okenn dout, wè, nou pa gen okenn dout Ke nou pral, ke koup la pral vini pran, ke koup la pral vin jwenn nou. Donk rezon sa a, mwen m panse ke, e nou menm m panse ke li te motivan pou ke nou pote kichòy pou vin sipòte yo, pou yo ale an diyite. Katriyèm rezon an, ti tan an kout, li kout kout devan l. Fòk ekip la pati premyè semèn septanb. Nou pa gen tan ankò vrèman. Ebyen nou vin mande nou vrèman pou nou pote kichòy la, pou nou pote kichòy la. Bay kichòy la, n ap chèche kichòy la. Youn nan bagay nou sèten, anpil bagay ke Ayiti poko fè, se divizyon k anpeche n fè l. Men, lè nou fè tèt ansanm, lè n mete tèt ansanm, lè n fè solidarite yonn ak lòt, lè n fè linyon, enben, vrèman n ap fè lafòs. An n pote kole, an n mete men, enben, vandredi 19 dawout, soti dizè pou leve katrè nan aprèmidi, n ap tann tout sitwayen ayisyen, tout konpatriyòt pou vin sipòte ekip la, bay sipò ekonomik yo, bay sipò moral yo, fè jèn andikape yo ki pran kouraj yo jodi a, ki ofri peyi a opòtinite sa a, moutre yo ke nou renmen yo, moutre yo ke n avè yo, e se yon bon siyal n ap voye bay tout peyi a, e sa pral yon bon siyal n ap voye bay tout limanite ke Ayiti ankò debou e nou pral genyen yon koupdimond.
Mèsi. Si paj yo poko sètifye, gade enfòmasyon resant. Vire sou paj ou ale, ou wè gen de bagay ki la byen lontan ou pa gen enfòmasyon resant. Pa nou an li aktiv, trè trè trè aktiv. Dènyè enfòmasyon ou pral wè se live evènman sa. Donk wap jwenn tout enfòmasyon sou kont BUH yo pou kapab ede nou. Men prensipalman, sa ki pi fasil si yon Ayisyen pa ka deplase se 3776.

Se te youn nan minis 2018 ki te fè ke premye lajan anpite te jwenn nan ministè spò. Se te li menm epitou ki te vin chèche nou. Depi lè l te fè jès sa, m di minis pa minis, w ap rete la avè nou jiskaske w ta di w pa Ayisyen ankò. Donk, li pwouve l sa pa fasil lè moun fin chèf pou jwenn li. Merci Sophonie, map salye le Secretaire d'Etat, Monsieur Génard, map salye la reprezantant de l'UNESCO, map salye Madame Sophonie, e map salye Monsieur Exinor, le reprezantant du ministre, de la ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique ki paka la, malerezman. Map salye staff antrenè yo, map salye jwè yo ki dèyè nou la. Jan sekretè deta sot di li, jan madam Sofoni sot di li, nou pa ta ka rete endiferan avèk yon tèl apèl. Sa o nivo de lobsèvatwa, map aji pa antanke òm de leta, je suis plus, je ne fais plus partie de l'Etat. Jodi a mwen fè pati de eleman de la sosyete sivil. M se yon sitwayen angaje ki estime ke vu jan sitiyasyon yo ye li pa kapab kwaze bra li fòk li travay, fòk li kontinye fè sa l t ap fè san ke l pa oblije chèf ankò.

Nou sot di l talè a la nou pa ta ka rete endiferan, fòk nou te met men nou nan pat la pou n wè kisa ke nou kapab fè e depi le mwa davril donk n ap travay jodi a se petèt sè le fwi se jodi a ou wè nou men sa p ki la depi le mwa davril, me, jen, jiyè nou t ap travay pou ke nou te kapab reyalize. konferans sa a e answit nan vandredi pwochen pou n te kapab reyalize leve de fon sa a. M espere ke tout Ayisyen, kèlkeswa kote ke w ye, ke w Etazini, ke w an Frans, ke w Kanada, ke w o Brezil, ke w Chile, ke w Sendomeng, ke w nan peyi a tou, le peu qu'il soit, donk ann fè kou dakoub la, ann met tèt nou ansanm pou n wè kòman nou kapab sipòte seleksyon nasyonal la pou l kapab al reprezante peyi a. Madam Sokoniso di li, Yo pral reprezante peyi a sèt, men aprè, kòman sa ap ye? Nou vle ke gen yon chanjman nan vi yo. Nou vle ke gen yon transfòmasyon nan vi yo. Nou vle le minimòm ke nou kapab ba yo, omwen pou yo kapab viv dezòmè avèk onè e diyite. E sa k fè m panse ke nou tout nou la a, e sa k fè nou menm kòm jounalis tou nou reponn prezan, mwen espere ke pawòl la li pral pale tout moun atravè lemonn kèleswa kote ou ke ou ye. Ou pran nòt e vandredi de 10 zè a 4 è n ap tann ou nan lokal Caribe Convention Center jisteman pou w kapab vin bay sa ke w kapab bay la e mwen a gwoch ou ba li l ap bon pou peyi a. e nap bon pou jenerasyon sa a kap jwe football nan kesyon an pito. Merci beaucoup.